Hey guys I'm back So nou di nou tout welcome back to channel lan Nou deja konnen se gran sè nou Merienne ki la So nou deja konnen So jodi a mwen pote yon bèl ti video pou nou Yon bèl ti bagay romantik Yon ti surprise ke mwen pote pou nou So jodi an So mari mwen ale madi an Pou al travay So li konn vini chak 3 semèn So m aprann li gen yon lòd pou Miami But nap pale chak jou li pa di m sa So m gen yon moun ki rele m jodi an la ki di m sa Genlè moun nan pat konnen si li pat di m sa So li tap sipriz mwen So mwen menm tou pandan lap pare pou l sipriz mwen Mwen menm mwen gentan pare pou m sipriz li tou. Yes guys pandan lap pale pi de surprise mwen so mwen te gentan pale yon surprise li tou Umm nou deja konnen So m pa konn si lap parèt nan video an sil parèt tou fine sil pa parèt tou fine koz li pa renmen social media so mwen paka fòsel ladanl So mwen te fon ti mwen te pare mwen fon ti dekorasyon So mwen ap fon ti manje mwen tap try poum te fè ti dine sa pou li lontan but lèl vini yo li vini ta vrèman ta So M pa gen chans pou m fè yo. M swiv rezile pou m fè li. So, piske m konnen nou nan karantèn, so m te di m t ap kwè pou m te fè yon ti dine. So, m t ap chwè pou m te prepare, m te fè ti dine an pou li. Tankou ti dine a nan chanm. So, piske l konnen m ap mete l sou YouTube, li pa al asèpte. So, piske l ap sipriz mwen, mwen menm kounye a tou mwen pral sipriz li. So, mwen just ap share ti videyo ansanm avè nou. Since nou konnen m ak mari m nou marye pou yon bon ti tan, nou marye depi. Nou marye yon ya nou pran bann tan maryaj so ou konnen mwen gen 30 ans li gen 32 ans bagay sa yo so nou gon timoun so nou ka di nou gen 2 timoun kounya Doktè James avèk Elisha so mwen prepare pou li mwen fè yon ti dine pou li guys map fè yon ti dine yon ti lunch I don't know m pa konn a kilè lap vini but mwen m gentan pare so map fè yon ti dine pou li m pap fè manje ayisyen map fè manje ameriken ok so map fè yon ti steak yon ti broccoli Avèk shrimp, baked potato. So mwen set up room nan, mwen toujou di l nou bezwen just 2 sèlman pou nou manje anndan chanm nan, timoun pa bezwen la. Yes guys, li toujou ap di oh ou konnen nou an fanmi guys so li sanble li ta renmen pou nou manje sou tab. M di yes nou fè dine chak jou sou tab a timoun yo, so yon lè mwen bezwen pou nou fè l nou 2 sèlman. Bagay sa yo but se nan chanm nou pa ka al nan restoran, nou konn abitye soti lè l vini nou pa ka soti, nou ret nan kay sa konn di nou soti but nou pa soti tankou Al nan ti date. Ou konnen menm si ou marye epi ou anpil langaj, toujou wap date lanmou an, al nan ti date a mari ou bagay sa yo, madanm ou, al nan ti date avè yo pou ou keep lanmou an fresh. So guys, nou deja konnen mwen mare mwen anpil, mare mwen menm tou anpil guys. Menm si nou wèl pa sou social media guys, lanmou nou son lanmou ki e whatever enkonp. enkonparab, m te ka di nou moun ki konnen nou tou yo deja konnen kote nou soti and then kote nou rive la tou, ki fè nou rive la, ki kote nou te soti and then anvan nou rive la. So, nou gen anpil pwojè ansanm, n ap travay ansanm. So, n ap travay ansanm guys pou nou, gen anpil pwojè nou gen pou nou fè, n ap travay ansanm, nou met tèt nou sou zepòl nou pou nou viv and then ou konnen tou, si w pa gen anyen tou nou ka reyalize san nou pa priye tou. Fanmi lan pa t ka rive la si te pa t Bondye ki te kanpe ansanm avè nou. So, nou pa perfect guys, nou toujou. Like we fight Nou anh nou joure afè gaz but by the end of the day guys nou tounen back lè nou sou kabann nan nou yon lòt moun nou tounen back together so nou asepte sa nou te fè an te wrong avèk len ak lòt pa gen pa gen oken fwaye pafèk si yon moun ap fake lan diw fwayel dis fwayel dat manti pi yes sa menm map fè nou konnen tout youtubers whatever moun yo ye nou wè nan lari facebookers whatever moun yo ye an ou wè yap bagay pa wè ou gen de foto yo gaz pa gen fwaye pafèk. Dèyè ou an kontak moun ou pa m konnen l menm. Moun nan pa konnen w se kounya moun nan ap aprann konnen w guys. So guys, so anvan nou ale pi lwen so mwen pral montre nou kisa mwen fè. So mwen map fon ti dine pou 2, nou 2 sèlman andan chanm lan nap manje guys. Li pap gen avèk nou ap janm wè. So m pral montre nou kijan mwen fè ti preparasyon an. Pou li menm li konnen m pa konnen lap vini. Li menm tou li pa konnen si map fè sa. So sa vle di L ap sipriz mwen, m ap sipriz li. Kòm nou deja konnen yo konn son designer m ye guys, pa gen anyen, whatever, kenenpòt sa m vle ka posib pou mwen la nan less than 20 to 30 minutes. Ka posib pou mwen. Li deja konnen tout sa m ka fè. So, mwen te chwazi maten an, lè m fin konnen l ap vini maten an, mwen gentan kouri al nan Walmart, mwen al achte bagay. Mwen te gen bagay la m al gen bagay pou m fè manje. So, Mwen gentan ranje chanm nan byen bèl guys m vire chanm nan tou bèl bagay guys banm montre nou rete branche avèm mwen gade pou nou wè kòman mwen fikse chanm dine a flè sa nou wete an guys se flè naturèl ke yo ye flè naturèl ke yo ye so dine sa an kreyòl yo rele li Whatever, kòman? Dinero Chandel? Something like that. Yon bagay konsa m chonje. Yes, but m pa konnen non l an franse. An kreyòl, whatever. Se yon ti bagay womantik sa, yon ti bagay amoureusa, amoureux, amoureuse, ok? So sa se flè sa yo, flè sa yo se flè natirèl. So mwen mete nan vès mwen, li met ti chandèl. Sa se ti kapèt ke m genyen menm, se pou sa menm li espesyalize. And then sa se ti asyèt yo. Sa se ti vè pou nou bwè di ven. Sa se asyèt, fouchèt, kiyè, bagay sa yo. Sa son po flè bagay ou konnen m deja te gen sa yo la. Sa yo tout sa yo te genyen la. Sa e pou chandèl lan. Men yo nou ka wè. Men yo guys. Sa se plas pa li. Ke mwen ranje. Mwen simen ti flè tou sou chifonye an guys. Mwen simen ti flè tout sou chifonye an, sou kabann nan guys, tout sa se flè natirèl ke yo ye. Mwen simen ti flè an, se li mwen mete ti rad de nwi sa guys, pou m pran atansyon l. Yon ti tanga guys, so m mete de ti flè nan chak zorye yo. Humm sa se ti rido baay m te òdè Ay baay dekorasyon m ke yo ye guys tout sa yo se baay dekorasyon m so mwen use yo m fè ti dekorasyon nan chanm nan sa se ti limyè m tou 2 wouj so si te fè nwa nou tap wè chanm nan parèt tou 2 wouj li tap pli bèl toujou but I don't care pou koulè l parèt lan so nou ka wè Sa vrèman romantik guys. So son moun ou bezwen, ou ka rele mwen si w ta renmen fè yon ti siprize yon ti siprize konsa pou mari w. Just rele mwen nan 954 867 40 01 guys. Just ou fè yon ti bagay pou moun nan, pou fè li like santi li Yes guys, ou fè yon ti bagay pou moun nan, just pou w ka fè l anvi tounen lakay li guys. Mwen m pa di moun pa p pran mari m non guys, but. Gon pakèt defo, like tankou sa yon fi ta pwomèt li, li jwenn yo deja lakay mwen. Li toujou di sa. Li di tout sa yon fi ta konnen pou fè l crazy, pou ta pran tèt li, li jwenn yo deja lakay mwen. Pa kite son fanm deyò k al fè l pou mari w, son yon nèg deyò k al fè l pou mari w. Toujou apresye mari w. Li fenk ale la, li fenk gen konbyen jou, madi, mèkredi, jedi, vandredi, samdi, dimanch, senk jou, sis jou depi l ale guys. Li t ap tounen nan twa semèn. Pa etone w, gade, m ap, l ap pare pi sipriz mwen pi l vini. Pase m t ap plede di minis li, li jwenn lòd lan, li pa di m sa. Pandansetan, gon moun ki di m sa. So, m ap sipriz li, li menm l ap sipriz mwen at de sem time. So, toujou try pou fè kè mari w kontan, kè madanm ou kontan, gad. Sitou fi yo bezwen sa tou lakay nou mesye yo. Just rele mwen, ak yon ti kal lajan m ap voye nou free.

Surprise sou surprise chérie. Se konsa l fè la. Konsa fòm pa de pè fè l. Yeah. Yeah. Yeah. Welcome back honey. Li li li oh that's nice. Aww thank you. Ok sel kes li. Epi m aprann wap vini la kounye a kilè? M aprann wap vini a 10 je. A 10 je?
Yeah. Ala nan antre li suriz. Lap sipriz mwen. Ya ya bebe konsa m akeyi bòs mwen pitit bòs mwen fenk ale l sipriz mwen e m deja konnen m sipriz li kou sou kou. Kou sou kou cheri. Yes, gon jon sèvi bòs. Gon jon sèvi bòs. Kès li? Gade w inosan wap pran bwa. Mwen pa jwenn avè w ou konnen w pa di m sa m pral jwenn avè w. Pi se di m fè m mal. Nou te gen yon bèl moman so nou te chita nou te manje ansanm so li te vrèman apresye sa. Sa ou konnen, gen ti bagay ki fèt prive, so yo pa afiche. So yo pa online, koz nou fin manje, konya lal benyen, li te grangou, li oblije te manje, avan li benyen. So, kabann nan toujou rete ranje, nou poko moute sou li. Ase ate an, dine a, kot dine a te ye a, nou oblije te met tout bagay yo sou kote. pou n te ka pale, pou n te ka bre, manje ansanm. So, sa m vreman kontan ke l apresye sa, li kontan sa, ke li montre m li renmen sa. Guess what, kounye a m ap rete tann chèk la. Chèk la, wi. Anko, nou deja konnen guys, nou fin manje guys. Sa se bayo, nou pral ranmase bayo ate an.

Nou vreman apresye sa guys. Si w renmen videyo an pa bliye nou la, rete branche. On sel fanmi la, on sel gran chè a ke nou genyen. Nou pa gen 2, nou pa gen 3 guys. So gran frè al benyen kounye a. Since nou konnen l pa renmen bay sa yo, so m pa vle pran l trop nan videyo yo. So moun nan di w li pa renmen l, so w pa ka fòse l. So m pa vle pran l trop nan videyo yo, so l al benyen kounye a. Lè n fini pou nou vin dòmi.